Hello guys bonjour bonsoir sa pral depan de a ki lè wap resevwa video nou lakay ou nou salye w nan non Jezi ki gen tout pouvwa a kisa nou vin pale avèk ou jodi a jodi a nou vin pale avèk ou de kisa wap bezwen pou ale fè demand viza tranzit ke peyi Panama mande pou tout Ayisyen k ap pase lakay li. Byen avan nou di w tout sa ke w ap bezwen yo, si w potko fè sa, abòne avèk chanèl la Fè yon kòmantè, like. E si ou gen de kesyon pou poze nou konsènan vwayaj ou, ou ta renmen vwayaje, ou ta renmen vin Brezil, ou ta renmen ale Guyane Anglaise, ou ta renmen ale Chili, nan nenpòt peyi ke ou ta renmen ale, ou ta renmen ale Etazini, Kanada, Ebyen si w bezwen biyè davyon ou kapab kontakte nou. Ou kapab kontakte nou, nou menm nou la a votre disposition, n ap akonpanye w, n ap fè w jwenn biyè davyon ke ou bezwen an. E tout bagay ap pase trè byen paske se sa nou fè, onètete nou se lè ke nou ba w bon sèvis. Fòs nou se lè ke nou ba w bon sèvis.

Zanmim yo, ou menm ki genyen pou wal fè demand viza tranzit sa Panama mande an, kisa wap genyen pou ou fè? Premyèman, wap genyen pou rele nou pou achte biyè davyon paw la oswa rele yon ajans kèlkonk e pou achte biyè davyon pa w la men nou tap toujou konseye w rele nou nan Gate Agency Multi Serviço paske nap ba w plis garanti vwayaj ou ap bokou plis asire wap bezwen biyè davyon an wap bezwen rezèvasyon dotèl se mwen menm kap ba ou li oswa yon lòt ajans si ou ta kontakte ap ba ou li. Wap bezwen genyen 50 dola nan men w. Wap bezwen genyen 50 dola nan men w. Nap repran pou ou. Wap bezwen pou genyen biyè davyon an nan men w. Yon rezèvasyon dotèl ki di ke men kote w prale. Men kote, men ki kote wap ye lè w rive. Paske fò yo wè ou gon dokiman de rezidans, kiyès kap resevwa ou oswa. Men nòmalman rezèvasyon dotèl la li menm li pi fasil. Ou gen yon rezèvasyon dotèl E otomatikman mwen menm map tou fèl pou ou depi se avèk mwen e depi se nan menm wap achte biyè a map tou fè rezèvasyon dotèl ou pou ou pou ka prezante anbasad la wap bezwen yo gon fòmilè yap bon enskri ok lè lè antre nan anbasad la lè antre nan. Anbasad Panama a, yo gen yon fòmilè y ap ba ou. W ap ranpli fòmilè sa a, tout sa yo mande w yo w ap ekri yo. Se yon seri de ti enfòmasyon byen senp, yon seri de ti enfòmasyon byen senp, ok. Epi w ap akonpanye avèk biye davyon, yon rezèvasyon dotèl, 50 dola. Ok 50 dola epi ou genyen ou genyen pou w ale anbasad la 15 jou avan dat ki sou biyè davyon an se sak fè yo mande w fòk ou gen biyè davyon an avan paske yo pral ou pral kalkile non de jou ou pral kalkile dat ke ou pral anbasad la se apati de dat ki nan biyè davyon an paske ou dwe parèt 15 jou avan dat ki nan biyè davyon an Ou dwe parèt 15 jou avan dat ki nan biyè davyon an. Ok. 15 jou avan dat la ou dwe parèt. Epi kisa nap di w? Lè ke wap vwayaje, piga w prese. Ou pa prese, ou met tèt ou an plas. Fè yon ti voye zye nan paspò w pou w gade dat ekspirasyon paspò w. Paske paspò a, li dwe genyen plis ke 7 mwa. Ou konprann? E paske si l rive nan dat ekspirasyon li ki se 6 mwa, yo konn toujou di w 6 mwa avan dat ekspirasyon ou dwe gen tan renouvle paspò a, ebyen pou pi piti paspò a dwe gen yon 7 mwa ladan l. Ou konprann? Yon 7 mwa, 8 mwa. Men si w gade ou wè paspò a se yon 5 mwa l genyen, tou met nan tèt ou ke ou ka gen pwoblèm. Si w gade ou wè paspò a gen yon 3 mwa, li prèske ekspire, met nan tèt ou ou ka rankontre avèk dè difikilte. Lè ke wap vwayaje, fò w verifye paspò w pou wè ki, pou wè konbye tan ke w genyen nan paspò a, pou w pa pran nan pwoblèm. Ok, sa a li ekstrememan enpòtan. Tankou nou di w, yap ban w fòmilè pou an, pou ranpli, wap bezwen biyè davyon, wap bezwen rezèvasyon dotèl, wap bezwen 50 dola, Apre sa ou pap bezwen ankenn lòt dokiman ankò. Ok men sa m ta bliye di wap bezwen 2 bout foto. Wap bezwen 2 bout foto paspò pou ale avèk li. Nap repran, rezèvasyon dotèl, biyè davyon, 2 bout foto paspò, 50 dola. E ou dwe ale 15 jou avan dat ki sou biyè davyon an. 15 jou avan dat w ap vwayaje a, ou dwe al fè demand sa a. Y ap ba w yon viza ki 24 wè de tan. Gen moun ki nan konfizyon nan tèt yo, k ap di, 'S on viza 24 wè de tan y ap ban mwen, bon men se 15 jou avan dat la m ale, èske viza sa a p ap tou ekspire? Non! 24 heures de temps sa yap kontrole l se nan dat ke ou pral fè skal la yap kontrole 24 heures de temps an men se pa nan dat ke wal fè demand lan e pa nan dat ke wal fè demand lan kòmsi yo pral mete yo pral kalkile 24 heures de temps sa yap baw viza tranzit la 24 heures de temps sa yo yap kalkile li yap gentan wè nan biyè davyon an men kilè wap rive Panama. Men kilè wap rive Panama. Ebyen pa rapò avèk dat sa a yo wap rive a yap kalkile 24 heure ou genyen pou fè e limit 24 heure ke ki se limit viza a. Paske viza yap ba ou a se yon viza pou 24 heure de tan. M ta renmen nou byen konprann sa, m ta renmen nou byen sezi sa. E map di sa ankò, depi ke ou gen nan tèt ou pou vwayaje, ebyen zanmi m, Ou dwe ale mete viza tranzit sa a. Se yon viza elektwonik l ap ye. Ou konprann? Se yon viza elektwonik l ap ye. Ou dwe ale mete viza tranzit sa a. Si w Sendomeng, ale nan yon anbasad Panama ki Sendomeng. Y ap ba ou l. Paske nan nenpòt anbasad, nan nenpòt anbasad Panama ki sou tout mond, ki nan tout mond lan, ebyen zanmi m, w ap ka ale mete viza sa a. Nou konseye w depi w ap vwayaje, pa okipe okenn ajans k ap di w, monchè se 3 zèdtan sèlman w ap fè eskal ou pa bezwen viza, pa okipe ajans sa yo. Fòk ou kouri lwen ajans sa yo. Fòk ou pè ajans sa yo. Poukisa? Yo ka lage w nan kouri. Yo ka lage w nan kouri. Se vre nan semèn nan la a gen moun ki vwayaje, moun sitou moun ki a viza, ki te gen pou vwayaje yo vwayaje, yo pa mete viza tranzit la. Men kounya la pa bliye dekrè a gentan soti. Pa bat pouse sou ou pou dekrè a antre an vigè. Paske yo pa bay dat. Yo pa bay dat ki lè l ap antre an vigè. Yo sèlman soti dekrè a. Ebyen zanmi m pa bat se pouse sou ou, se nan jou w ap vwayaje a epi tou pou dekrè a rantre an vigè. Malerezman ou pa t gen viza tranzit sa nan men ou, ebyen w ap pran nan cho. E se ou menm ki pou ale fizikman nan anbasad Panama a pou al pran viza sa a. Pa okipe ankenn moun ki ka di w li pral mete viza a pou ou. Dekrè a di se moun nan k pou parèt fizikman. Sa vle di si yon moun di w l ap pran lajan nan men w pou l al ba w viza Panama a, se manti. Se ou menm, dekrè a di se ou menm ki pou parèt fizikman Moun kap vwayaje a ki dwe parèt anbasad la pou al fè demand li ok sa di son moun do monchè map map fè w jwenn viza panama a banm 200 dola banm la pa al bay kòb ou s e ou menm ki ayiti anbasad panama a s li petyonvil nan rua panameriken Se la ke ou pral chache anbasad Panama a. A bon antandeur, salut! Pa bliye Pataje chanèl la, like, abòne, kòmante. Mwen renmen nou anpil, map toujou avèk nou, map toujou akonpanye nou. Gras Bondye kouvri nou. Ciao!